M gon dil menm kap antre la menm e dil la ap antre ou wè nèg lan nèg la li menm ki kote nèg lan ye li jamayik men li gen poul antre la m mèt di w nan semèn sa menm lap antre epi depil antre depil fè sal rantre nou menm nap gentan konnen nap mete grenn epi pou nou al chèche dil lan pou nou antre la avè dil lan menm ou wè sa map di w lan menm m pa bezwen nèg ki flo menm ou konprann menm. Mare sou nèg ki flow man. A monchè man pa fè sa man.
Ay bagay yo tan bagay yo ye man. Fòk gon jan man pou nou jere bagay yo man.
Pa gen cho man.
Wal pase lari a man.
Men ou konnen mwen menm pa pou lari a frè man. Ou konnen mwen menm kote m la e mwen menm kap voye nou al chèche bagay la kote li ye a man. Lòbè pita la man. Nou pral pran lari a la kèlkeswa sa nou jwenn nan on fwa.

Male. Bon. Avan pran yon bagay mesye a mesye a e kouri pou ou mesye. Gade yon lavi. Tèt chaje.
Yo mafya sa gen ou la menn. Kelke swa sa n jwenn nan la frè m. Ou fwa n ap fè l wi papa. Paske ou wè baz la la a menn. Baz la frèt menn. Nou bezwen lajan pou n foksyone menn. Ou wè sa m vle di w lan menn. Bozo nou wè sa. Imajine w. Talon nou al sou vil la. Yo imajine w menn. Depi maten m leve menn. M poko janm pase yon moman konsa non menn. Imajine w menn. Maten an la m leve m pa pran anyen menm non frè. M pa rale yon jwen menm menn. Ah mon chè menn son bagay yo pa fèt konsa menn. Pa ok pou mafya nou wè sam diw la bro. Wè sa map diw la menn nou gen mafya kap soti Jamaïque la menn depil fè sal antre menn epi telefòn menn nap gentan al bwasel menn al tann dil lan menn. A pale de sa wè sam diw la ou konnen mafya menn mwen gen kontwòl mwen gen kontwòl on nèg nan rout la la. Ou gen kontwòl on nèg?
Ah mon chè menn ou ta sipoze gentan metem sou kou an menn. Pa ok pou mafya. Ou pa menm metem sou kou an menn epi wap dim ou gen kontwòl on nèg.

Pa fè sa men oh. M leve la maten an la men m pa gen anyen la menm m ap fonksyone menm oh. Sa vle di se pa gen anyen. Pa fè sa. Epi jan misye sanble, jan l abiye a la menm. E kòmsi yon frè levanjil ou ye, yon pastè ou ye. Bon m esplike nou sa k genyen an. Ou pa bezwen esplike m anyen frè ale. Ou mèt ale papa.
Yo ka karese misye oh.

Non monchè an ale men nou pral achte bagay pou nou fonksyone men pa fè sa men oh pa fè sa non mesye.
Mesye a pa manke ap pale mesye a kem gen twa pitit epi li ale men kounya moun sa yo menm yo pa vle wè fanm a pitit se konn toujou tande yo di moun ki gen pitit se benediksyon li ye tèt chaje men m reziyen m.
Mezanmi, epi e chans mwen pa genyen, m jwenn yon fanm li gen 3 pitit, l ap koze avè m, e an medam sa yo ye kounya la, pou l apre pou l al pou y al fè m pase mizè, e an kote m rive pi devan, nèg yo gen dwa nèg yo fouye m, nèg yo pran tout sa m genyen, heyy bon sa m ap fè.

Bay pou manzè lan ap mennen manzè pou yon moun. Men banm di w yon bagay men, ou pa ka sèlman rankontre ansanm avèk yon moun men pou w pran moun nan ou mennen l lan mwen men, ou pa konn kijan de moun moun nan ye men. Ou chonje ti klo men, ou chonje son toutè misye ye, ou chonje kòman n pete tèt li avantiyè. E ou menm menm m te fè pete tèt li. Sak pase? Ou menm menm, m te fè pete tèt li. M pa bezwen toute la aprè. Ou bay anpil ou pa bezwen pale anpil lèm mennen moun nan bò aprè m pa ou konnen mwen m pa vira tete bèl bagay wè sam diw la men. Yo bèl la m pa m pa m pa m pa bezwen bèl menn m bezwen moun ki ki ka fè des aksyon menn aksyonè e vwala wè sam vle diw lan menn. Fòw gen aksyon pou kòb yo ka rantre si pa gen aksyon yo nan fè fè kòb. Gen afè m wè moun nan menn. Antoulèka pou sa a twòp pale anpil.

Miss ou panse m pat fin esplike tout bagay yo men miss m panse ou la kounye a ou ka rakonte l paske.
Wè nou menm fason nou fonksyone isi an wè kòman baz sa rele baz sa rele ti kriminèl Ok ti kriminèl Men banm poze w yon ti grenn kesyon M pa konnen Eske ou fè eksperyans sa yo deja? Mwen chache map chache m antre men la Ou jwenn m di w lan deja men La ou wè la Mwen pral voye w al pase lari a Ou wè sa m vle di w lan E depi w lan lari a la ou pap gen pitye pou pèp a Ou wè kèlkeswa ou te jwenn manman w papa w M pa konnen

Epa sa rilè ou pa yo pa mandem non menn an palan koman rele la boss la ayè si yo lonmen nou nan lari a poum konn komanm pral. Chérie banm di w, ou wè pou kounye a la nan moman la m poko ka baw nonm e mwen menm tou sa pa twò man tèlman enpòtan pou m konnen non w tou m pa bezwen konn kòman w rele la wè nan pwochèn rankont lan epi ou pral konnen plis kiyès m ye ok. Dakò.

Bondye fèm gentan bali kòman règ yo ye deja 80 pousan.